Bonsoir zanmi telespektatè yon plezi pou nou kapab ansanm pou nou kapab pote pou ou tout enfòmasyon ki te domine aktyalite a pandan semèn nan. Prezidan repiblik la Jovenel Moise vizite pandan semèn nan plizyè enstitisyon prive kou piblik tankou Sant Nasyonal Ekipman, CNE, Sosyete Nasyonal Pak Endistriyèl, Sonapi, epi Brasri Nasyonal, Brana. Chèf Leta te patisipe tou nan seremoni prezantasyon ajanda lejislatif la pou ane 2017 la. Se kèk pwen sa yo ki te make aktivite prezidans lan, Sabine Jean ap di nou plis.
Prezidan Repiblik lan Jovenel Moise patisipe jounen lendi 10 avril la nan seremoni prezantasyon ajenda lejislatif 2017 la. Dokiman sa gen yon senkantèn tèks de lwa ke palmantè yo ap genyen pou vote pandan ane lejislativ la. Au cours de ces trois dernières décennies,

Doit avoir des instruments clairs pour mieux servir la population. Menm jounen 10 avril la, Prezidan Repiblik lan Jovenel Moïse fè yon vizit enspeksyon nan Sant Nasyonal Ekipman, CNE. Vizit sa pèmèt chèf leta a konstate eta ekipman yo epi chache mwayen pou repare sa ki bezwen reparasyon, sa k pral konplete materyèl Karavàn Chanjman k ap lanse nan dat premye me k ap vini la. M mande yon dokimantè k pral fèt sou tout ekipman CNE, ni sa ki pa an mach, ni sa k ap mache, pou n wè ki gaspiyaj ki ap fèt nan peyi a. Kòman si n te mete bagay sa yo an valè? M sot wè ekipman la a, ki s on pèl mekanik spesyal, ki la pou chaje de ekipman ki travay nan min. Mwen menm, Prezidan de la Repiblik, m pa t konn si peyi a te gen ekipman sa a. Mwen sot wè l anndan la. Se yon ekipman ki koute prè de 2 milyon de dola. Yon grenn ekipman. Li la. Ki sa l genyen kòm pàn? Nou pa konnen. Men mwen mwen garanti pèp la, ekipman sa a ke lajan taks li achte a, m gen tan bay lòd a premye minis mwen, m rele l, m gen tan rele l pou m di l pou l wè avèk minis travo piblik lan, pou minis travo piblik lan fè demach avèk komisyon ke nou mete a la tèt CNE a. pou fè mezon mè a lavini pou repare ekipman sa a e gon seri de kamyon ki la a se de kamyon a se de bèn baskil ki la pou min ki pou travay nan min sa vle di kisa se de kamyon ou gen dwa gen 100 ti kamyon k ap travay epi ou gen 3 grenn kamyon sa yo yo vo 100 ti kamyon yo la a sa vle di si yo la a yo gen moun ki fòme pou pilote yo enben si n gen moun ki fòme pou pilote yo sa vle di se pou nou pa al travay pou n repare ekipman sa yo. Ki pou pèmèt ke nou mete yo sèvis popilasyon an. Madi 11 avril, Prezidan Jovenel Moïse vizite Sosyete Nasyonal Pak Endistriyèl yo, Sonapi. Seri vizit sa yo nan sektè endistriyèl la, se yon sinyal chèf leta di li vle voye bay envestisè lokal ak entènasyonal yo sou nesesite pou yo envesti plis toujou nan peyi a. Se soutretans la, kote nou ka kreye anpil djòb kounya pou n retire jenn fanm ak jenn gason nan mizè. Se poutèt sa, nou pran responsabilite nou pou n fè kou Mèt Janjak pou mete manje nan asyèt pèp la ak lajan nan pòch li, e s on sèl jan nou ka fè l, se ba l travay. Jedi 13 avril, Prezidan Repiblik lan vizite Brasri Nasyonal Dayiti, toujou nan kad demach l ap fè pou ankouraje envestisè ak pwodiktè yo bay plis randman nan sektè sa a. Pandan rès jounen an, Chèf Leta inogire 3 sant livrezon ak resepsyon dokiman didantite nan vil Okap, nan Ench ak Vèrèt. Strikti sa yo pèmèt sitwayen yo renouvle paspò yo ak lòt pyès didantite san yo pa oblije rantre Pòtoprens.
N ap toujou rete o nivo de pouvwa egzekitif la, Premye Minis Jacques Guy Lafontant fè deklarasyon patrimwàn ni jedi 13 avril la devan Dwayen Tribinal Premyè Enstans Pòtoprens lan. Chèf gouvènman an envite tout minis yo pou deklare byen ak tout sa yo posede jan konstitisyon peyi a mande sa. Premye minis Lafontant fè konnen desizyon sa a se pou voye yon sinyal ke gouvènman l ap dirije a ap batay kont koripsyon, blanchiman lajan ak evazyon fiskal. Tout moun ki bezwen fè oswa resevwa paspò, kat idantifikasyon nasyonal ak ekstrè dachiv, ap bezwen pou yo kapab fè nimewo sa, 1 0 5, pou kapab pran randevou, selon sa responsab Sant Resepsyon ak Livrezon Dokiman Idantifikasyon yo, ki gen ladan yo ONI, DGI, Achiv Nasyonal ak Conatel, fè konnen. Apati nimewo sa ke nou sot di la, 105, Yon sitwayen ap kapab konnen lè ak dat li dwe pase pou fè oswa jwenn pyès idantite li. Apèl sila ap koute l on goud. John Herby Casséus ap prezante nou yon repòtaj an nou swiv.
Apèl nan nimewo 105 lan se yon inisyativ k ap pèmèt tout moun k ap bezwen fè yon paspò, kat idantifikasyon nasyonal, ekstrè achiv, elatriye, pran randevou pou y al fè pyès sa yo osinon resevwa yo. Apati apèl pou fikse randevou a, konsène a ap konn egzakteman kilè l ap ka vin fè oubyen chèche dokiman li an, selon responsab Sant Resepsyon ak Livrezon Dokiman Idantite yo. Sèvis telefonik sa k ap disponib soti 8 è nan maten pou rive 4 è nan apremidi dwe pèmèt yo gen kontwòl kantite moun k ap vin nan sant lan epi evite moun pèdi twòp tan. 105 lan, li gen plizyè aspè. Toudabò. Ou rele pou pran yon randevou, sa vle di ke ou gen pou depoze yon paspò. Byento, ou pa pral deside, ou di maten an m pral depoze. W ap rele nimewo w sa, w ap pran yon randevou, nan randevou sa y ap ba w yon nimewo, e nimewo a ap di w konsa, Madam, ou di w ap depoze Willamar. Ou ta ebyen nan mardi pap gen plas se nan mercredi wap gen plas paske mardi gentan boukle donk se mercredi wap gen e wap vini a 11 zè wap vini a 10 zè sa vle di ke moun pa pral deside paske ou reve imigrasyon ou reve oni pou desann nan sant yo ou dwe e yo ap baw nimewo e nimewo sa ke yo ba ou a se li menm ke wap di ke mwen rele entèl m gen pou yon randevou gen tèl nimewo donk yap gade nan lis la e lis sa ap nan tout biwo sant de resepsyon e de livrezon de dokiman didantite donk Trè byento nou pral baw apati de dat sa moun pa vin kanpe fè liy si ou pa gen yon pou yon randevou nan sans se. Atravè demach sa, Leta ayisyen vize konbat fenomèn rakèt lan devan dgi ak imigrasyon selon responsab yo. Sant dapèl la se pou fasilite, m ta kapab di rapò ant moun ki bezwen sèvis la e Leta kap bay sèvis yo. Donk, lè w rele nan nimewo sa a, kèlkeswa operatè a, w ap jwenn moun ki disponib pou ba ou enfòmasyon ke w bezwen sou pyès ke w ap mande. Apèl la ap koute yn goud. Yn goud pa apèl. Yn goud pa apèl. Kèlkeswa dire apèl la? Kèlkeswa dire apèl la, apèl la koute yn goud. Aprè Pòtoprens, Petyonvil ak Taba, Okap Ench ak Vèrèt se 3 lòt kote Leta ayisyen pral mete sant resepsyon ak livrezon dokiman idantite a, selon responsab pwogram sa a ki regwoupe, ONI, Imigrasyon, DGI, Konatel ak Achiv Nasyonal.
Apre Plato Santral, depatoman Latibonit, Prezidan Repiblik la Jovenel Moise inogire yon sant resepsyon ak livrezon dokiman idantite onivo 2 depatoman Nò peyi a. Ann swiv yon ekstrè nan deklarasyon li te nan mikwo Clavens Zidor. 2 mwa n ap prezan nan 4 depatman peyi a. Nou byen di l, nou kòmanse 8 fevriye, jodi an ki fè nou petèt 63 ou 64 jou nou gentan prezan nan 4 depatman. Mwen vle anvan fen ane a fò m prezan nan 10 depatman paske lè pèp baw pouvwa li pa baw pouvwa pou al jwi li pa baw pouvwa pou al pran plezi li baw pouvwa pou sèvi l. Pwoblèm pwoblèm paspò a te ye men nou tou pase pran pwoblèm ekstrè achiv la ak tout pwoblèm Oni an nou tou mete yo ansanm epi n rezoud li e jodi an pèp la k ap gade m k ap tande m tout kote Ni sa k ap viv aletranje, ni sa k ap viv ann Ayiti, k ap tande m, k ap gade m la a, gen yon nimewo telefòn, se nimewo 105, 1 0 5. Depi nou wè gen yon pwoblèm, n al fè yon paspò, yon moun soti pou rakete nou, paske rakèt la fini. Nou soti. De 12 fevriye a jodi a, travay la te kòmanse le 8. Apati de 12 fevriye, nou te kòmanse ogmante kapasite enpresyon paspò nan peyi a. Lè nou rive nan sistèm enpresyon paspò a, nou jwenn ke imigrasyon t ap enprime 500 paspò pa jou. e poutan te gon demand 1200 paspò pa jou. Sa vle di gon defisi 700 paspò. Premye sa nou fè nou chèche konn pwoblèm nan. Se pa anplwaye yo ki te ba yo pwoblèm nan. Si se te yo, yo ta revoke yo, se pa yo. Se pa Ekipman yo k te gen pwoblèm. Si se ekipman yo, nou ta chanje yo. Se menm ekipman yo k la. Pwoblèm nan, se te yon pwoblèm ki rele volonte politik. Mwen jwenn yon kòmand paspò, 800 mil paspò lè m rive, m poko menm te gen premye minis, pou 5 milyon ewo. Lè m mande pou ki sa paspò yo pa ka kòmande, pèsonn pa ka ban m repons. Mwen pase minis finans ki te la anvan an lòd. Yo di yo pa gen kòb, m di yo mesye chèche kòb la. Yo chèche l, yo peye 3 milyon ewo, aktyèlman m kwè n ap resevwa plis ke 100 mil paspò vyèj chak mwa. Lè m rive, mwen jwenn te gen 117 mil malere ki te fè paspò depi 10 mwa, depi ennan, yo pa t janm livre yo. Nou gen tan livre plis pase 80 mil nan 117 mil paspò sa a. Dominikani ke m t ale, mwen jwenn frè nou, sè nou nan Sendomeng. Te peye 36 mil paspò depi 2 zan yo pat janm jwenn yo. Mwen gentan livre 10 mil nan yo. Mwen gentan livre plis pase 17 mil paspò nan dyaspora a, demand ki te genyen. E nou respekte demand kotidyèn nan. Sa vle di chak jou an Ayiti gen 1200 paspò ke pèp ayisyen an al fè. Jodi a nou respekte demand sa depi yon mwa. n ap bay tout paspò ke moun yo fè regilyèman chak jou.
Nou prale nan pouvwa lejislatif la, palman ayisyen an, gen chanm bas la kounye a la ki afiche l konplè puiske li gen 119 depite apre asanble depite yo fin valide madi 11 avril la pouvwa Alcide Audne pou sikonskripsyon Plaisance du Nord. Nan menm semèn nan, 3 komisyon pèmanan onivo de chanm bas la te reyalize seyans travay yo. Fener Confident ap prezante nou yon kont randi sou sa ki te pase pandan semèn nan o nivo de Parleman Ayisyen. Pa gen twòp pwen ki make aktyalite a nan Parleman an pandan semèn Paskal la. Nan Sena Repiblik la pat gen okenn aktivite. Peryòd Paskal la rezève pou senatè yo ale nan depatman yo selon biwo Sena Repiblik la. Nan Chanm Depite a, te genyen 3 komisyon pèmanant ki te travay ak yon seyans plenyè ki pat fini. Asanble Depite yo valide pouvwa Depite Plezans Nò a Alcide Rodney epi li prete sèman. Komisyon Pèmanant Edikasyon nan Chanm Depite a chita pale ak Minis la, Pierre Josué Agénor Cadet. Rankont la te chita sou fèy de wout Administrasyon Moïse Lafontan an bay Ministè a epi te gen diskisyon sou divès pwoblèm sektè edikatif la ap konfwonte. Reyinyon an te fèt otou de yon ansanm de pwoblèm. Dabò nou gad kesyon bidjè a te sou tab la. Nou gade kesyon fèy de wout la, nou gade tou kesyon nouvo segondè a ki bay anpil pwoblèm, kesyon pwofesè ki nome ki pa bidjetize, etidyan lekòl nòmal yo ki nan lari a gen lòt yo k ap goumen ki poko kapab nome. Nou gade tou nòmalman seksyon kominal yo ki pa gen lekòl ki konstwi ladan yo. Gen seksyon kominal jiska jounen jodi a ki pa gen lekòl e minis la sot ban nou chif lekòl. Nasyonal ki genyen nan peyi a se 2504 ekòl nasyonal ki genyen nan peyi a. Gen anviwon 228 lise nan peyi a. Nou panse ke kapasite sa a pa pèmèt ke leta mete edikasyon an aksesib. Nou di pwoblèm yo anpil.
Gen pwoblèm dèt ansenyan ki anndan sal de klas ki ponkò touche. Gen pwoblèm PSUGO. Gen pwoblèm PRONEC. Gen pwoblèm UPR, sa nou rele Inivèsite Piblik an Rejyon yo, ki ban nou yon dèt ki depase 4 milya de goud. Se poutèt sa, nou ta renmen sezi okazyon sa a pou n lanse yon apèl, menm jan nou te fè l nan rankont nou avèk tout òganizasyon sendikal yo, Tout sendika k ap milite nan zafè ansenyan, kit se anndan, kit se deyò ministè a, nou te pale avè yo pou n poze pwoblèm nan. Nou ta mande tout ansenyan ki gen sitiyasyon grav sa k ap travèse yo, nou ta mande tout lekòl ki nan psigo yo, pou yo ban nou on sirsi. Komisyon Jistis ak Sekirite nan Chanm Depite a rankontre tou ak Minis Jistis la, Eddy Fortuné. Diskisyon yo te chita sou detansyon prevantiv pwolonje, nominasyon jij, kesyon ensekirite, epi fèy de wout Administrasyon Moïse Lafontant te bay ministè sa a. Nou fè yon joune travay, nou pale de anpil bagay. Pami sa nou pale, nou pale de fèy de wout Ministè lajistis lan, li genyen, pou l kapab travay pou amelyore sektè jidisyè lan, patikilyèman kesyon moun ki an detansyon prevantiv pwolonje yo. Nou te pale tou de kesyon efektif lapolis la ki pa sifizan pou l kapab pèmèt lapolis la bay sèvis ke l ta dwe bay sou tout teritwa a. Nou pale tou de materyèl lojistik ki pa genyen sifizamman enbyen pou yo mete o sèvis lapolis pou l bay rezilta. Li pataje avè nou tout preyokipasyon yo genyen pa rapò a sèten nominasyon, sèten disfonksyonman ki genyen o nivo lajistis. Nou pran nòt de tout sa yo. Fèy de wout la se plan de travay yo bay chak minis pou kenkena a. Donk, nou menm nou fè sa yo rele yon kondanse de fèy de wout sa a avèk ekip nou. Pou lè pwochen si mwa, nou fè yon kondanse pou nou wè. Ki bò nou ka rive ak fèy de wout sa a? Gen gen priyorite ki imedya, epi gen lòt bagay ki ki pa tèlman imedya. Pa egzanp, imedya gen genyen sitiyasyon detansyon nan prizon. Gen sipopilasyon kaseral la, epi genyen enpinite, genyen tou koripsyon ki gen nan lajistis, epi gen ensekirite an jeneral e. Ki nan kondanse nou fè pou lè pwochen si mwa. Alòske komisyon pèmanant agrikilti nan chanm depite a rankontre ak minis Camel André Belliard, pwoblèm tout kalte sektè agrikòl la ap fè fas, fèy de wout administrasyon Moïse Lafontant te bay ministè sa a te nan sant diskisyon yo. Anviwon 3,800 ekta seront subventionnes. E sè 3,800 ekta egzis atravè lè sistèm irige

Responsab Rezo Nasyonal k ap Defann Dwa Moun yo, rnddh, sòti sou silans yo mèkredi 13 avril 2017 la. Nan okazyon an, responsab yo pote presizyon sou zafè chèk yo resevwa nan men enstitisyon leta yo epi anonse plizyè lòt mezi k ap pran pou avni rnddh. Antimars Evens Joseph ap di nou plis. Depi apre demisyon Marie Yolène Gilles kòm manm rnddh nan dat 4 avril 2017 la, se 12 avril la responsab yo deside pote plis limyè sou dosye chèk sibvansyon yo. Dapre Vilès Aliza, gen yon komisyon ki te mete kanpe, e rapò komisyon an pwouve gen chèk ki rantre nan kès rnddh Filè Saliza anonse yo pral travay sou rekòmandasyon komisyon an. Anndan asanble jeneral la, asanble jeneral la fò n fè yon revizyon de vizyon nou, de misyon nou, de objektif yo. E si posib, si se nesesè, n ap modifye, n ap pote tout chanjman nesesè a objektif nou, a misyon nou, a vizyon nou, de tèl fason pou nou kapab sòti ranfòse pa rapò a sitiyasyon sa a e vin pi efikas toujou nan travay dakonpayman n ap bay pèp ayisyen an. Pierre Espérance deklare lajan yo se pou fonksyònman enstitisyon an. Li bay garanti pa t gen kòripsyon ni pwoblèm moral ki poze nan zafè mande sibvansyon sa yo. Kesyon valè yo avèk etik yo nan rnddh nou pa jwe avèk sa, sa se yon sa e se li menm ki chwal batay nou. Pa genyen kòripsyon nan rnddh, pa genyen detounman fon nan rnddh. Genyen yon deba sou kesyon sibvansyon ke nou resevwa nan men enstitisyon etatik. E nan sans sa, n ap pote sa devan asanble jeneral nou. Mentnan sou sa rnddh ap di, N ap kontinye fè travay nou. Nou pa fè anyen ki fè ke nou devye de travay nou. N ap raple, demisyon Marie Yolène Gilles la vini apre, sou tout rezo sosyal kopi chèk, sibvansyon BMPADH ak ona te bay nddh t ap sikile, pandan li pa t okouran.
Nou prale nan lòt pouvwa, se pouvwa jidisyè la, enben endepandans du pouvoir judiciaire face aux contraintes politiques, économiques et financières, se sou tèm sa, responsab Konsèy Siperyè Pouvwa Jidisyè, CSPJ, òganize yon konferans deba mèkredi 12 fevriye, avril 2017 la. Konferans sa ki reyalize nan lokal enstitisyon an sou wout Frè, rantre nan kad yon seri deba CSPJ an ap reyalize pou make 5 lane egzistans li. John Herby Caceres ak Michaux Joseph ap prezante nou kont randu. Ekonomik e finansyè, se tèm ki te kenbe pou dezyèm konferans deba sa. Mèt Daniel Jean mete aksan sou feblès pouvwa jidisyè a. Ansyen sekretè deta jistis lan pale sou enkapasite sistèm lan genyen pou reklame sa ki revyen l de dwa nan men 2 lòt pouvwa yo. Le pouvoir judiciaire n'est pas en mesure.

26 avril, 10 ak 14 me epi 7 ak 21 jen 2017, se dat ki kenbe pou pwochen konferans deba yo.
Reprezantant Sekretè Jeneral Nasyonzini yo ann Ayiti, Sandra Honoré, prezante devan Konsèy Sekirite l onu rapò l sou sitiyasyon dwa moun ak sekirite ann Ayiti.

Jefò sa yo, daprè Sandra Honoré, bay espwa retrè militè Minustah yo pap bay pwoblèm epi frajilize klima sekiritè a an Ayiti. Pou kounya, se yon misyon swivi ki pral mete sou pye pou sipòte lapolis nasyonal epi ede nan kesyon dwa moun. La recommandation du secrétaire général est qu'il y ait une mission de suivi avec un autre nom, avec un propos très spécifique,

Twoup militè Minustah yo ap gen si mwa pou kòmanse kite teritwa ayisyen an.
Enben nan menm sijè sa, Konsèy Sekirite Nasyonzini adopte jedi 13 avril 2017 la yon rezolisyon kote yo deside pwolonje manda Minustah pou dat 15 oktòb 2017 la. Nan rezolisyon sa, yo deside ranplase Minustah pa yon misyon k ap gen mwens moun ki pote non

Misyon sa pral ede gouvènman ayisyen an nan ranfòse enstitisyon an, eta de dwa nan peyi a epi apiye devlòpman Polis Nasyonal Dayiti. Nan pote nan kesyon ekonomi, desizyon otorite Bank Santral nan peyi Dayiti pran pou mete plis lajan ameriken sou mache a kreye anpil diskisyon o nivo de sosyete a. Plizyè ekonomis reyaji epi pote konsèy pa yo devan konjonkti ekonomik peyi a. An ti ma sa, Michaux Joseph ap prezante nou yon repòtaj. Tout swit apre nòt ki di Bank Santral pral mete 120 milyon dola ameriken sou mache a, nan dat 6 avril 2017 la, otorite brh yo anonse deja gen 10 milyon ki ap sikile. 30 mil dola, se limit tranzaksyon chak bank gen dwa fè pandan y ap konsève to pou chanje lajan an nan 69 goud pou yon dola. Ekonomi se Zeimi l felisite inisyativ sa otorite laje yo pran pou koupe kous goud la k ap pèdi pwa chak jou pi plis devan lajan ameriken an. E Zeimi l rete kwè solisyon sa p ap dire devan gwo menas moun ki achte anpil lajan yo. Nou tèlman mande dola pou nou enpòte, nou tèlman mande dola pou n achte byen lòtbò, donk li vin fè yon sòt de presyon sou le dollar, alòske alenvèse, Si ke nou te pwodwi plis lokalman, nou ta pral fè mwens presyon sou dola, dola ta vin ta vin mwen nesesè kounye a e lè sa l ta pral gen yon tandans alabès. Donk mentnan se nòmal ke lè gran operatè, se sitou yo menm ki achte dola. Mwen m avèk nou e e patikilye e ajan ekonomik konsa e e endividi, nou pa achte dola sifizaman pa rapò a moun k ap enpòte yo. Donk brh pèmèt ke moun sa yo achte nan men l dirèkteman, se ki è yn bon choz ki kanmenm kapab redwi enpe la presyon ki ap fèt su le dola E petèt nou estim, e espere ke, dan lôt, dan lôt aspè yo, nan nivo politik, ekonomik, bidjetè, komèsyal, nou pral rejwenn pou ke jisteman ansanm de aktè sa yo pèmèt ke genyen yon ti akalmi sou mache a, san nou pa bezwen fè moun pwomès ke n ap pa 70, nou pral 40, nou pral 50 demen maten, paske vrèman sa ki enpòtan se gen yon bonè ki pi stab posib pou evite antisipasyon, evite ensètitid e non pa vrèman pou l oblije trè ba. Sou bò pa l, ekonomis Claude Beauboeuf eksprime rezèv li sou aksyon sa, pandan li ankouraje pi gwo otorite nan Leta yo voye bon jan sinyal bay popilasyon an. Il fò n pran dè mezi pli drastik, paske ekout, nou sòm a 68, 69 goud e 80 pwen dola us,

Di milyon dola sa k ap sikile a fè pati premye tranch 20 milyon brh dwe mete sou mache a pou frennen to lajan k ap chanje a.
Administrasyon Fakilte Syanzimèn rekòmanse fonksyone lendi 10 avril 2017 la aprè 2 semèn fèmen. Plizyè etidyan eksprime dout yo malgre administrasyon an ouvè pòt li. Woodline Well ak Fresnel Toussaint ap di nou plis. Annatandan kou yo rekòmanse pou fini sesyon an, sèvis administratif fakilte a reprann aprè 2 semèn kanpe. Anplwaye yo prezante nan pòs yo jan avi sekretè jeneral la te mande l. Sepandan, etidyan an sosyoloji, James Trema, toujou gen dout sou fonksyònman reyèl fakilte a. Jan w wè la, nan vizaj yo ka wè sa ke nou ensètitid la toujou nan je nou. Nou toujou ensèten paske nou panse ke menm kondisyon ki fè fakilte a fèmen an li ka ouvri paske pa gen anyen ki di gon dispozisyon ki pran pou gen yo kreye yon klima ki favorab pou kou fèt nòmalman e ke lè yon moun ap swiv yon kou la ou pa krenn ke yo pral vin boule kawotchou nan espas la, ou pa krenn ke gen nèg kap vin la kap vin kraze kou a, ou konprann, paske se sak te fè li te fèmen ki fè li te vin enjerab pou dirijan yo. Kòdonatè jeneral Fakilte Syanzimèn nan, Josué Vaval, ki te refize pale nan mikwo TNH, pwomèt yo pral fè yon ouvèti ofisyèl anvan lontan.
Nan dosye sekirite, Lapolis Nasyonal Dayiti prezante bilan operasyon li mennen sòti 15 mas pou rive 10 avril 2017 la. Nan sans sa, plizyè kilo marijuana ak telefòn epi zam sezi, san konte rezo gang ki espesyalize nan brakaj ak vòl, Lapolis demantle. An nou swiv yon ekstrè. Operasyon Direksyon Santral Polis Jidisyè du 15 mars a dat, gen 7 veyikil ki sezi, on moto, 17 telefòn, 7 chekye, 4 ipad, 3 radyo kominikasyon, genyen 38 kilogram de marijuana ki sezi e n ap di operasyon sa a, sezi sa a ke nou wè e marijuana yo ki antrepoze sou tab la, li 38 kilogram. Sezi sa yo fèt nan Dèlma 75 samdi 8 avril ki sot pase la. Genyen 3 moun ki arete, se Dous Herman Ruper ki son Jamayiken ki fèt an 1967, genyen Orn Newton ki son Kanadyen ki fèt an 1961,

Ansyen polisye ki te afekte nan DAP ki revoke. Yo enplike tou nan asasina ki te fèt le 2 septanm 2016 San Fil, kote ke yo te tiye on chèrsè ki se yon resòtisant espanyòl ki rele Isabel Sola Matas ke nou sonje asasina sa ki te fèt San Fil. Yo enplike tou nan asasina ki fèt sou Reynold Dauphin, alyas Kamaz, ki te fèt dan lanui di 8 o 9 fevriye 2017 nan Kafou Tifo.
Dosye Kore di Nò ak Etazini, Kore di Nò ki di li pa pè pou l fè lagè avèk peyi Etazini, Diplomasi ant Larisi avèk Etazini, li menm ki on nan non faz difisil, se pwen sa yo ki domine aktyalite a sou sèn entènasyonal la, an nou swiv yon kontradi. Tansyon yo pat sispann monte pandan tout semèn lan ant Washington ak Pyongyang apre deplwaman yon gwoup ayeronaval ameriken nan penensil koreyen an. Rejim Nò Kore an di l pare pou fè fas kare ak Washington si tout fwa yo ta deside kontinye frape Lasiri. Swit ak frape twoup amerikèn yo an Siri rejim nò koreyen an te kalifye kòm yon demonstrasyon pouvwa gouvènman ameriken an. Administrasyon Trump lan bò kote pa l deklare l pare pou l rezoud pou kont li pwoblèm pwogram nikleyè ak balistik nò koreyen an nan ka Peken pa ta jwenn yon antant ak vwazen l Yon rankont te dewoule madi 11 avril la ant Sekretè Deta ameriken an Rex Tillerson ak chèf diplomasi ris la Sergei Lavrov sou kesyon Lasiri a, yon rankont ki te sipoze jete baz pou kalme tansyon ant grand puisans yo konsènan reyaksyon ki dwe genyen apre itilizasyon zam chimik nan peyi Siri. Pandan rankont sa, Sekretè Deta ameriken an te fè referans ak 59 misil Tomahawk ki te tire sou baz siryen an. Li di se te yon repons nouvèl administrasyon ameriken an te bay apre atak chimik prezime Khan Sheikhoun lan. Anplis atak sila ki te lakòz yon santèn moun pèdi lavi yo, Sekretè Deta ameriken an Rex Tillerson pataje opinyon peyi G-7 yo ki yo menm jije lavni peyi Lasiri ta dwe ekri san Bashar al-Assad. Epi nan menm kesyon Lasiri a, peyi Risi itilize dwa veto l mèkredi 11 avril la nan LONU pou bloke yon rezolisyon Konsèy Sekirite a ki vize kondane atak chimik semèn pase a nan Khan Sheikhoun, nan peyi Siri. Rezolisyon sa a Etazini, Lafrans ak Wayòm Britanik lan te pwopoze jwenn 10 vòt, 3 abstansyon epi 2 peyi ki vote kont. Se uityèm fwa Larisi itilize dwa veto l pou l pwoteje alye siryen l. Tèks sa egzije otorite siryen yo bay tout detay aktivite militè lame a te genyen jou atak la, li egzije tou pou l bay anketè yo aksè ak baz ayeryèn nan. Anbasadris ameriken an mande rejim siryen an pran vòt sa kòm yon avètisman, anbasadè fransè a nan LONU, François Delatte, bay opinyon l sou vòt la. Pou yon senkyèm fwa, tansyon yo te monte ant pro ak opozan Nicolas Maduro nan kapital Venezyela, Karakas, kote plizyè milye manifestan 2 kan yo te pran lari lendi 10 avril 2017 la. Afwontman sa yo lakòz plizyè moun blese epi plizyè arestasyon. Manifestan yo vin pi an kòlè depi administrasyon venezyelyèn nan entèdi lidè opozisyon an Enrique Capriles kandida pou yon peryòd 15 lane. Yo pwofite anonse pwochèn dat pou yo pran lari kap 19 avril kap vini la pou kontinye egzije lòt eleksyon fèt nan peyi Venezyela.
Se yon nouvèl tris k nap fèmen paj edisyon an kote vandredi 14 avril la enben sal nouvèl la te aprann avèk anpil tristès lanmò konfrè nou Lesly Vertil li menm nan aprè midi ki mouri Nan sans sa, n ap prezante senpati nou bay madanm li e senpati nou bay pitit fi li e ak tout moun lanmò sa touche e fè lapèn nan. Se la n ap mete yon bout nan edisyon an pou semèn nan. Mèsi pou fidelite w ak atansyon ou. N ap swete w pase yon jwayez Pak e si se an redifizyon w ap swiv nou, n ap swete w pase yon bòn semèn.